Emancipez-vous de l'esclavage mental, personne d'autre que nous ne peut libérer nos esprits. Se avèk panse Bob Marley a n ap kòmanse nimewo vibrasyon nou pou jodi an. Ou menm ki se abitye vibrasyon, Ou konnen panse sa a deja. Tradiksyon kreyòl la, Ann soti nan esklavaj mantal nou ye la a. Si nou pa fè sa, pa gen pèsonn lòt moun k ap kapab retire chenn esklavaj la nan lespri nou. Bonjou Hayti, bonjou lavi, bonjou pou tout zanmi ki toujou branche avèk nou sou chèn Vibrasyon an. Anpil lanmou, anpil respè pou ou. Depi 2 semèn se anpil pale kap fèt tout je brake sou koup du mond de foutbòl. Koup du mond de foutbòl kote peyi nou nan batay, grenadye nou yo nan gwo konba. Se pou sa jodi an nou vle fè yon ti pale. Dimanch dènye, ou menm ki te ap swiv nou, nou pat fè okenn kòmantè sou match Ayiti-Ekòs la. nou te chwazi pou nou te pale de preferans sou sa yo rele fifa, ki sa ki fifa e ki wòl fifa jwe. E nou te pwofite montre yo ke le nouvo prezidan de la fifa, ki se Federasyon Entènasyonal Foutbòl, Asosyasyon, e nou te montre yo Kòman prezidan fifa a li pran enstitisyon sa a li ap fè politik avèk li e se paske l ap fè politik avèk li ki lakòz yon mayo nou gen nou te konn jwe ekip nou an te konn jwe li jwe tout match e entènasyonal avèk li deja tout match eliminatwa yo. ekip ayisyèn toujou jwe avèk yo e soudènman fifa twouve ke mayo a gen mesaj politik 3 jou avan ayiti jwe yo deklare ke nou pap ka jwe avèk mayo a paske mayo a gen foto vètyè ladan alò ke vètyè se foto ewo nasyonal nou se fyète nasyonal nou poukisa se 3 jou avan koup di mond yo deside fè sa e nou te gentan santi se demobilize yo vle demobilize jwè nou yo se demoralize yo vle demoralize yo se fyète ki te nan mayo a yo vle efase Nou te pale de sa. Men jodi an, nou vle pale de match sa ki te jwe ant Ayiti e Lekòs. Yon match ki fè anpil pale anpil. Men sa k yon ti jan fè nou mal, nou wè Ayisyen gen tan bliye match sa two vit. Lè n ap gade rezo sosyo yo, lè n ap tande komantatè yo nan peyi nou, nou wè yo gen tan bliye match Ayiti Ekòs la paske yo te branche pou yo gade Brezil kòmsi yo panse gen yon mirak ki ta pral fèt Ayiti te ka kale Brezil Don sa se kareman de la pure folie. Ayiti pa tap janm kapab kale Brezil. Sa nou, m pa konn yon tan si sa ka fèt men pou kounye a tout moun ki te panse l se paske yo yon ti jan pa konnen sa k foutbòl. Gen yon pwen ki enpòtan ekip Vibrasyon vle pale de li jodi a. Nou vle pale de abi

yon abit aljeryen. Misye fè bagay nan koup di mond lan ke pèsonn moun pat janm imajine ki te kapab fèt. Sa misye fè an, se pa yon fot sèlman l fè non. Misye li montre kareman avan l vin abrite match la, li te resevwa lòd pou l te elimine Ayiti. E sa n ap di an, nou nan vibrasyon, nou pa nan teyori konplotis. Paske m konnen gen moun k ap tande l, ki ap di, a, yon ekip pèdi, moun nan toujou gon bagay l ap di. Non, nou pa nan afè teyori konplotis. N ap di sa ki vrè. Paske nan vibrasyon lè nou pale, nou vle pale yon bagay ke ki klè, yon bagay ke moun ka konprann. E se wòl nou dayè. Se wòl nou pou nou louvri je, pou nou fè moun reflechi. Kòman nou imajine? Gòbal Moustapha se fame arbitre misye jwenn mwayen misye son nèg ki abitye fè move zafè misye son abit move zafè li ye 16 avril 2025 yo te mete misye kanpe yo te sispann misye abite. paske misye te fè yon move abitraj e yo te mete misye deyò, misye pa gen dwa abitre match, yo te sispann li. Kòman w konprann yon nèg konsa yo te sispann 16 avril 2025 e 1 an pli ta yo jwenn mwen, yo gentan reyentegre misye jiskaske pou misye rantre ap vin abitre match entènasyonal, pou misye vin ap abitre match koup di mond. Kòman nou konprann sa? Non sa se mwen kapab konprann ke yon abit yo te sispann, menm si yo ta reyentegre l, yo kapab reyentegre l pou l jwe, pou l abite match entènasyonal wi, men pa koup di mond de foutbòl. Ebyen, kont tout atant, Gòbal Moustafa, abit sa gen 40 ane a, se li menm fifa te deside pou bay abitre match Ayiti, Ekòs. Anpil moun ta vle pran bay sa pou kòm si m ta di w bon son erè li ye eksetera. Non! Nan vibrasyon n ap di w non, sa k pase a la son bagay ki kalkile. Se yon bagay ki byen kalkile. Pou ki sa? Ayiti avèk Ekòs se de ekip ki pi fèb nan gwoup lan. Pase nan gwoup lan ou gen Ayiti, ou gen Ekòs, ou gen Mawòk, ou gen Brezil. Si Ayiti te rive fè yon match nul avèk Ekòs, Ayiti te gen anpil chans pou l ale nan uityèm de final kòm meyè twazyèm. E se pou sa, depi nan match Ayiti-Ekòs, yo mete yon abit pou li fè Ayiti pèdi. Paske yo konn depi Ayiti pèdi la, Ayiti ap gen mwens ke 2 pou 100 chans pou l ta rive nan 8 tièm de final. Paske yo konnen l ap trè difisil e menm enposib pou Ayiti ta bat yon ekip tankou Brezil. Yo konnen l pral trè difisil pou Ayiti ta bat yon ekip tankou Mawòk. Se pou sa. yo mete Moustapha kòm abit move zafè, yo mete l la pou l kapab vin fè yon djòb sal, sa yo rele an anglè yon blow job, se sa yo te ba Moustapha fè e l fè l. Poukisa nou di yo te ba l fè l? Nan yon match foutbòl, tout moun konnen gen yon bagay yo rele var. Var la se yon ekip teknisyen ki genyen yon bon abit ladan yo yon lòt kote anndan stad la yo gen plizyè kamera devan yo yo gen plizyè ekran devan yo y ap gade sa k ap pase sou teren an. e y ap gade l nan tout ang nèt. Gen ang abit ke sitwayen an pa ka wè, men yo menm y ap gade l. E se poutèt sa, depi gen yon pwotestasyon, yo rele abit la, paske yo kominike ak abit la pandan abit la sou teren an, yo rele l, yo di l vin gade nan ekran an, vin gade nan var la. pou wè aksyon an nan tout ang yo, pou wè ki desizyon pou pran. Ebyen, nan match Ayiti-Ekòs, nan 73 yèm minit de je, atakan nou an, Jean Ricner Bellegarde, li choute nan kan an, e Defansè ekosè a, Grant Hanley, misye bare balon an avèk men l pou balon an pa antre nan kan an. Se sa misye fè. E abit la te kanpe devan l. Abit la wè. Abit la pa sifle. Jwè ayisyen yo pwoteste. Abit la pa okipe yo. Men sak pi dwòl la, mesye ki nan var yo anlè a, yo wè aksyon an tou, yo pa di anyen. E yo pa rele Gorbal Mustafa, yo pa rele l pou l vin nan var la, pou l vin gade. Ou kapab konprann ki sak pase. Se ke depi avan match la, yo te gentan tann yo pou sa. Var la egziste men l pa t egziste pou Ayiti jou match la. Gorbay Moustapha ki son residivis, paske misye te fè koken deja, e se pou sa yo te sispann ni 16 avril 2025. Ou nèg yo te sispann 16 avril 2025, yo reintegre l jisteman pou l vin fè sa ou wè l te fè a la, paske, pwobableman, son moun ki san pèsonalite, Tout vye djòb yo ba l fè l ka l ap fè l li pa gen pwoblèm. Li pa gen pwoblèm pou l fè figi l di li p ap bay penalite a e ki mele l. Lè lè misye te fin fè koken nan yon match e e CAF e ko e koup afriken pou misye te kite teren an se anba gwo sekirite pou yo te fè misye kite teren an. Sa vle di misye te fon bay ki te grav. Yo te pè pou yo pa lenche misye. Ebyen nan match Ayiti a tou wi. Pou misye kite teren an, se eskòte yo eskòte l pou yo sòti avè l wi. Donk sa vle di misye son koken ki abitye fè sa e yo deja prepare lè l ap kite teren an pou yo ba l sekirite paske l sot fon zak, li sot vòlè. E se sa kesyon an. E sa misye fè a, se pa misye sèlman angaje. Se pa misye pou kont li k fè l. Si misye fè l, si abit ki nan var la dakò yo pa fè misye vin gade, sa vle di ke s on konplo li ye. E fifa ladan tou. Fifa ladan tou. paske yo tout pa ta kapab fè menm bagay la. Nou nan vibrasyon, e se pa sa selman misye fè non. Gen yon lòt penaliti ankò nan kare a kote yo lage jwè nou atè, misye pa sifle l. Men sa ki pi dwòl ankò, Genyen yon jwè Ekòs ki retire mayo son jwè ayisyen kenbe misye retire mayo finalman ki moun yo bay fot la se Ekòs yo yo akòde fot la yo pa bay ayisyen fot la men gen yon jwè Ekòs ankò ki kite balon ki plante pye l nan jenou yon jwè ayisyen lè w fè sa nan yon match foutbòl se kat wouj. yo pa ba misye katon wouj non. Sa vle di, konplo a te byen fèt. E, yo konnen trè byen sa yo fè a. Yo konnen depi yo fè Ayiti pèdi premye match sa a, Ayiti pa rete chans ankò. Yo konnen, son bagay yo byen òganize. Men nan vibrasyon, sa nou vle di, nou ta renmen pou sa klè pou Ayisyen. On ne nous aime pas. Yo pa renmen nou. Yo pa renmen nou. E se menm kwa pa renmen sa a nou ap pote depi an Ayiti ki lakòz peyi nou gen konbyen tan nou pa janm gen yon eleksyon k fèt nan peyi n. Nou gen konbyen tan nou pa janm gen yon prezidan k eli. Nou pa gen, nou pa gen sena, nou pa gen chanm depite, nou pa gen anyen menm nan peyi n. Peyi nou an e k ap fonksyone kote se etranje ki mete yon moun nan tèt peyi a pou l kontinye kraze peyi a pou dirije peyi a vè gang se sa ki fèt se menm bagay la kap kontinye menm nan koup di mond la nou rive la yo fè konplo pou elimine nou gran bonè si nou te pèdi demen nòmalman se yon match nòmal ki te jwe jodi a m pa la plan map di sa map di an. Non match match la pat nòmal, sak fèt la se bagay koken ki te regle. Se konplo yo te fè kont ekip nou. Men sa ki fè nou mal, se paske nou wè, nou gen anpil ayisyen ki nan radyo, nan televizyon, ki sou rezo sosyo kap fè kòmantè, yo gentan bliye bagay sa. Yo gentan bliye l kòmkwa bon sa fin pase deja, se Brezil yo t ap tann match Brezil la, bon Brezil bat nou 3 a 0, bon e bon nou elimine eksetera. Non, yon pèp pa reyaji konsa. Lè s on pèp ou ye, se pou w genyen memwa di pase. Bagay ki te pase yo fò w sèvi avèk yo pou yo itil ou paske fò w gade pase w pou pase w mennen w nan prezan pou prezan w dedye fiti w pou ou. Se tout sa yo fè w depi l fin fèt tout bagay fini. Kòman n ap fè pou nou konstwi yon nasyon? Kòman n ap fè? Yo fè nou nenpòt ki bagay depi l fin fèt epi sa sa rèt la? Non! Non, nou rive, nou son pèp kòm kwa e se a flè de po nou reyaji. Bon, an nou gade yon bagay, an gade yon bagay. Nou, chak fwa gon bagay cho cho, tout ayisyen avèk drapo nwa e drapo ble wouj yo, eksetera, e lèm di w sa, an Ayiti ou wè se lè sa tout moun yo vin nasyonalis, e lò al nan peyi etranje ou jwenn nan tout kote ou wè Ayisyen avèk ti drapo nwa e wouj yo, ti drapo ble e wouj yo, eksetera. Men, se chak fwa gwo evenman, se lè sa nou konnen se Ayisyen nou ye. Peyi nou an k ap mouri la a, kisa nou fè? Eske nou janm leve kanpe jan nou leve kanpe la pou koup di mond? Dènyaman te gon fenomèn Ariana. Nou menm nan vibrasyon nou pa pale de sa ditou. Paske nou finalman nou pa konprann ayisyen ditou menm. On sèl moman te kon ap fè Ariana la, lè m di w sa, polis lè m di Ariana e sou zèpòl moun li ye, Ariana al toupatou, moun son sèl fenomèn Ariana, Ariana. Ha! Men, nou antre nan koup di mond la, mezanmi, tout ayisyen drapo ble wouj, mezanmi, ayiti, ayiti, ayiti. Non, se pa ensi ki nasyon nòmal fonksyòn. Non, se pa konsa sa marche. Ayiti e peyi n. Ayiti yo pran yo foure nan tou labou. e kominote entènasyonal la responsab sa k ap pase ann Ayiti a. Se yo menm ki mete sitiyasyon jan l ye a. Natirèlman, yo jwenn Ayisyen, ti sousou, san karaktè, yo bay ti avantaj epi ki aksepte pou ke yo mete avèk etranje yo pou redui Ayiti a sa a sa pli senp ekspresyon. Wi, se byenantandi. Men, lè w arete yon vòlè oubyen lè w arete yon moun ki fè yon zak, yo toujou ap chache otè entelektyèl zak la. Ebyen sa k ap pase ann Ayiti la a. Se vre mesye gang yo, se vre yo mete yo jwenn Ayisyen yo mete avèk yo, men ki son lèzotè entelektyèl de sa k ap pase ann Ayiti a? Se kesyon sa pou n poze tèt nou. Nou toujou cho cho, nou fou, mezanmi koup di mond, mezanmi Ariana, mezanmi, mezanmi. Men, kisa nou janm fè? Eske nou janm mete tèt nou ansanm yon jou pou nou leve kanpe, pou nou byen òdone, pou nou manifeste, Moun ki an Ayiti map manifeste, moun ki an Frans ap manifeste, moun ki Kanada ap manifeste, moun ki Ozetazini ap manifeste, moun ki Brezil ap manifeste, moun ki Sendomeng ap manifeste, moun ki Chili ap manifeste, moun ki Meksik ap manifeste, Ayiti ap manifeste pou nou di kominote entènasyonal la two, two, twòp, se twòp atò. Nou pa fè bagay sa yo? Se chak fwa gon bagay epi nou leve kanpe? Nou pa konsistan kòm pèpl. Nou pa konsistan. Se pou nou kòmanse montre ke nou son pèp nou ye. Gen de bagay nou pap tolere yo, nou pap aksepte yo. E pami bagay nou pap tolere, dayè si nou ton pèp òganize nou te ye, Mustapha, Gorbal avèk FIFA yo ta reflechi avan pou yo ta antre nan magouy, nan konbin pou yo fè Ayiti pèdi match li a jan l sot pèdi l la. Yo ta reflechi. Se paske yo konnen nou son pèp parya, nou konnen nou son pèp ki pa kanpe sou anyen. Yo konnen nou son pèp reziye nou ye, nou son pèp tout sa yo ban nou nou pran epi nou bliye vit. Epi yo pwofite de nou tou. ou son nos leaders nou se sèl peyi ki nan eta nou ye la nou pa gon leadership solid ki kanpe non ou kapab gade menm nan koup di mond lan tou kanmenm penaliti sa yo ke yo pa ban nou an men nou pat wè nou te gen yon antrenè ki coach nou an ki te chita sou ban nou pral te leve poul te pwoteste jan nou konnen tout lòt antrenè yo kanpe yo pwoteste djanm nou pat wè sa bò kotel non. Menm ekip nou kelke jwè nou pwoteste men nou pat santi tout ekip la te kapab pwoteste non gen yon defisi kelke pa nou manke nan moun nou nou manke nan moun nou nou toujou la pou nou rele anmwe bat bravo chak fwa gon bagay ki rive pou nou kontan pou nou vole anlè men eske nou travay pou nou kapab montre ke nou son nasyon tout bon. Jodi a nou tande anpil moun ap di wi, bon ben ok, e tout kote ap di bon, e Ayiti elimine eksetera. N ap di w dènye pwen sa pou nou kapab fèmen nimewo a. Si se menm règleman fifa ki te egziste depi lontan yo, si se yo ki egziste, jiska prezan n ap pale a la, nou pa kapab di ke Ayiti elimine. Poukisa n pa ka di sa? Se paske tou senpleman Ecos li gen 3 pwen. Ok? Ayiti gen 0 pwen. Ayiti ret yon match pou l jwe. Ok? Match Ayiti pral jwe a, si Ayiti gen pa egzanp 2 a 0, E si dènye match Ekòs pral jwe sa avèk Brezil, si Brezil ta pase Ekòs 5 oubyen 6 gòl a 0, kounye a kòman sa pral diskite? N ap gen 3 pwen, Ekòs ap gen 3 pwen, e a se moman la, si y ap chache yon meyè twazyèm, yo pral konsidere ekip ki pran plis gòl ekip ki bay plis gòl, se konsa yo pral konsidere l. Amwen ke fifa chanje regleman yo. Men si se nan ansyen regleman yo, mi chans pou Ayiti kalifye, paske n ap di sa men nou konnen Mawòk pa yon peyi ke, pa yon ekip ke Ayiti ka bat konsa. Pwobab, pwobabilite a li fèb anpil, anpil, anpil, anpil, anpil. Men menm, menm lòske se 1 pousan li ye, nou nou oblije teni kont de li e nou pa kapab di Ayiti deja elimine. Ok, mwen te tyen a fè ti pwen sa a. Sou tout rezèv, paske fifa gen dwa chanje règleman deja. Men nan ansyen règleman yo, si sa ta rive ke Ayiti ta bat Mawòk, Si sa ta rive Brezil ta kenbe Ekòs li pase nou 5 ou 6 gòl ebyen lè sa pou yo jwenn meyè twazyèm nan yo pral gade ekip ki make plis gòl ekip ki ankese plis gòl men nou jis di sa an pasan Men pwen santral la, li twò fasil lè yo fin fè nou yon enjistis tankou sa fifa mete avèk gòbal Moustapha fè a, fè nou pèdi premye match nou. Epi ayisyen gentan bliye tout. Nou gentan gade Brezil, bon Brezil ban nou 3 a 0, bon antouka nou byen kontan nou te vin nan koup di mond la kanmenm e drapo nou te flote kanmenm. Non fò n sispann di pito nou lèd nou la. Non, fò n sispann avèk sa. Lè gon enjistis ki fèt, fò nou relve l e fò n kenbe l, fò n kontinye pale li. Se sa ki pou pèmèt ke demen, pou nou konnen kòman n ap prezante, kòman n ap fè. Men tout sa y ap fè nou an, se paske jiskaprezan, nou poko gon lidèchip responsab ki pou kanpe, pou pote yon diskou pou pèp ayisyen an leve kanpe pou di non sa fè gang an Ayiti, jan y ap kraze peyi nou an, li pa nòmal. Se la n ap rete pou jodi an. Nou di w mèsi paske w te avèk nou, paske w t ap tande nou. Mèsi pou ou menm, nouvo abòne nou yo. Nou di w mèsi dèske w pran tan pou w tande nou. Si tout fwa w menm ou pa t ko abòne avèk nou, si w renmen travay n ap fè a, abòne avèk nou. Si w te deja abòne avèk nou, pataje nimewo nou yo avèk lòt moun. paske pou Ayiti chanje, gen yon konsyans ki dwe pase nan tèt nou. Ekip nou ale nan koup dimond, se pa jis ap rele anmwe, we we nou kontan nou kontan, men ann travay pou nou chanje Ayiti. E si peyi n chanje, ebyen lè sa a, n ap pli konsistan. Lè nou pral nan koup dimond, fifa gen ti kal respè pou nou, pou pa trete nou jan y ap trete nou an.